Bonjou ou bonswa tout moun kòman nou ye Jodi a nou kapab wè mwen andan machin nan epi mwen genyen 2 moun ki espesyal avèk mwen ki se manman m ki dèyè a epi papa m ki sou kote m la Nou pral fè yon wout ki long la so pandan nou pral fè wout lan la mwen tou deside pou m kapab fon ti entèvyou yo M pral pale, nou pral koze, nou pral euh, detaye tout bagay nèt ki enpòtan avèk mwen menm, ou konprann, ki konsène mwen menm. So, euh, prepare nou, ranje kò nou pou nou ka koze. Nou pral koze ansanm avèk de moun spesyal sa yo. Euh, premye kesyon an. Se pou manman m gen anpil ak yon bann kesyon m ka pa fin poze yo tout jodi an, but jodi an la m ap kòmanse avèk manman m. Premye kesyon an nou konnen se fik pou avan, so premye kesyon an se pou manman m. Ah, kesyon m gen pou ou manman, m sonje ou di mwen fèt ak kwaf. Eske ou ka esplike m Koman mwen te fèt paske m pa janm fatige tande story sa jan m te fèt jan manman m di lè m te fèt limyè te tenyen like banm kite l banm story a paske chak fwa lap di l m santi m kontan e sak fè mwen diferan avèk tout moun ki egziste tout moun Bondye fè mwen diferan e se rezon sak fè mwen diferan ok ok manman.
Chak pitit mwen se 3 jou avan t fè mal. Atcha. 3 jou avan t fè mal. Malgre sa m lave kouchèt bagay leyèt. Malgre yo te pwòp wi m retounen lave yo ankò. Vant la ap fè m mal. Lè m fini m ale m kanpe nan kafou a m achte yon poul.
Pou manje? Pou m manje. Lè m akouche. Fè Bondye delivre. M fè jounen mèkredi, la vant fè mal. M fè jounen jedi, la vant fè mal. Konya lè lè 10 zè, 11 zè, minwi m poko akouche. M di depi yo gade yo wè yi fè 5 è di maten, m pa akouche mennen m lopital pase m fè 8 pitit se 2 sèl pitit m fè lopital. Tout pitit mwen se nan kay la m fè. Epi kounya te ka nan 4 e 3 zè 4 è mwen Epi kounya m di bon wi
Kisa k bon an? Doulè a? M di bon epi defen tata gentan popi paret fanm sa e la menm ap rale kò Epi tankou son moun ki vini l etèn limyè a Pou! lanp la. E pat gen limyè, se te lanp. E pi Defetata di, bon, sèlman nou mèt touye pitit vye pouli an, se vye pouli li te rele Leon, mwen a Leon nou pat menm byen menm. Men li toujou voye granmoun nan ay lakay la, ay kont la banm kontwòl, grann, se sa kòm ta nan lanmò li. Mwen tout tan. Yeah. Ivana pat janm lagem tou defen Ivana. Ok.
Epi tata pa renmen li pran. Defen Ivana a se matant mwen ki mouri.
Epi tata pase men. Sè papam.
Pou epi tou kanpe. Devan pòt la. M pa ka bese ankò, m pa ka. Epi, m pouse w. Yo gen tan limen lanp la, m tande Tata di, Wi, Pit ap toufe, Pit la ap toufe, Pit la ap toufe. M pa janm pale. Epi, lè m voye zye, m di, Nan, nan, nan, ki sa y ye la? Li di, nan yon vwa li fè. Li di, Pitit sa, pitit sa, li k ap rele vwa atè a. Malgre Bondye. Epi, m di kòman malgre m vant lonbrit poko koupe. M di kòman, li di o bebit la fèt nan tou nan andan vwal li piti pitit la fèt tou rich. M di pito se te vre. Epi m di chire bay la non, epi se chire. Wap bat kòw ti zong ou ti dwèt ou rantre nan vwal la epi yo chire vwal la yo mete w deyò ou rele pandan w t andan vwal la se konsa w rete andan vwal la menm plwaye
enben sa vle di m te sipoze chich wi epi m pa wè m chich non non ou pa chich Epi kounye a yo koupe lonbrit, epi ak tè a tou, epi m avèk tranche kabòn. M pa rele lè m ap fè pitit se tranche kabòn m vin avèk.
Oh ou pa rele lè w ap fè pitit? No. Sa vle di ou pa santi doulè an ou Non. byen ou just pa rele? M santi doulè a, e rele m Ok. pa p rele menm pase m- moun pa ka, on vwazinaj pa ka sot lakay ou pou vin lakay mwen pou mwen w ap vin gade m mwen menm k ap rele, k ap fè pitit mwen.

Epi konnya la lè y fwape li toujou rele m mako men se sak fèk m te bay marenn mwen on lè m ta kwè y jete w wè remèd pou m jete w Nou tande, nou tande bon sa m pat konnen l Sa m pat konnen l Manman m manke jete m ahh Ou pa janm di m sa premye fwa m ap tande sa Konnya la m ta kwè y wè remèd pou m jete w E pwi li di m non kòmè. Makomè bing pa w jete pitit la. Ou pa konn ki pitit ou pral fè. Se pa yon pitit fou ou pral fè. Se pitit sa k boule vo a tè a. E pwi m di se vre, li di m wi. M di bon e kan papa a pap ede m nan. Li di zafè papa a mèt pap ede w. Fè pitit ou e pwi yon sèl bagay pa lage pitit ou lib avèk Toto. Li pa tiye pitit ou. Menm jou a vro m leve m ale Leon te pal te pa pal mal non m nan wout san mannan yo kote gen tè yo epi lè m rive nan wout m mande pou Leon pou yo ban m bon esplikasyon
epi konnya la moun nan ale m pat rive m pa konn si te gen kèk lòt fi la m pat janm rive. Men moun m bliye ki moun wi, moun nan lè y pale avè y epi Leyon di o, Leyon pa janm vin bò kote m. Ok. Epi ki se lon cheval, on gwo cheval. M pa sonje sa y te met sou cheval la. Mhm. Epi y voye ban mwen, y di m a m mèt ale, y sezi. Y te sezi, moun nan di wi Leyon sezi. Epi m monte cheval mwen, m ale. Ok. Kounye a ankò, Leyon ankò ap ban m remèd. poum jete. Ok manman, kounye a cheri. Epi lèm konnen Leo ap banm bon remèd la li menm lale lay chache kokoye ou Leo pote ban mwen m ba Leo sèl a Amalia pou Amalia k la pou Leo metan bagay Leo pa fò epa met anyen nan. Li pa met anyen vre nan kokoye a vre. Sa vle di pou mwen menm sa vle di papa m te toujou vle m mèsi papa manman m pat vle m. Ah se mwen k konnen sa m tap pran. Ah.
Se mwen k konnen sa m tap pran pou Leon ban m remèd. Ah Leon pa met anyen nan bagay yo vre lè m leve maten li di m kan m leve a y bwè. Men yo di. Papa m ap angrese mwen andan.

Men Leon Leon pat kwè si te pou li m ansent pou li konn se pou Toto wi m di bon m di si Toto pa vle wè m gwo vant ansent anndan m di map pati lè m fin fè pitit la ma vini epi Bondye Bondye fè sa e Ah, ok.
Ok, so papa, kisa w gen pou w di avèk sa manman m di an la kounye a la? Epi apre sa m a poze w kesyon pa w la. But kounye a, fèmen konvèsasyon manman m nan, repons manman m nan fèmen l. Èske pa gen anyen ou ta renmen demanti oubyen anyen ou ta renmen di an plis? Sa l di yo la. Manman banm yon ti dlo m swaf. Non li pa fè manti. Ok.
Men.
Met dlo a.
Mèsi. Li pat li pat vle fè li pa ta vle fè timoun nan pou l pat nan tripotay. Men mwen menm lè a m pat wè anpil timoun se t yon tèt chaje m te ye. M te bezwen gen anpil timoun. E m pat janm chèche fanm lèd kap fè timoun lèd. Oh oh oh.
Ou tande bagay yo.
Non
menm isi lè map pale avè moun m di m di Carmène sa nou wè a e pat Carmène nan sa non. Manman m te bèl, manman m te sexy. M di depi moun kòmanse. Depi moun ap rantre nan granmoun ou chanje. Epi manm fè 8 pitit. Ou vin sanble a lougarou menm. Men Carmène se t yon bèl fanm. E Carmène pat gwosè nou wè l la non. Carmène se t yon fanm ki pat sèch men li te mens. Alò son moun m wè k tap fè bèl pitit. M te bezwen m te bezwen pitit li. M te bezwen papa m so mèsi ou te chwazi pou w te papa mwen. Sa l vin fè w ankò e tifi ou ye. M vin pi renmen w pase pase tout bagay paske moun k ap fè pitit depi w pa fè tifi ou pa fè pitit. Mwen pou sa wè. M pa wè jan pou nou rantre Liline. Liline rete lòt bò a men. Non, m ap rantre Liline. Liline nan se yon gran sè m, premye pitit manman m. M ap rantre Liline wi. M pral fil papye pou Liline. M ap rantre l. Men si nou te ka rantre l menm lè. Si manman m pa ta pral Ayiti e sa m t ap fè? E si sa m te pale avèk manman m? M ap rantre l.
Ebyen fò nou tann. Ebyen fò l vin ede m avèk mizè sa la a. Mizè sa ki gen nan Amerika la a. Ou konprann? Ah, fò manda Trump fini, Trump pa. Oh yeah, mesye sa a ki sou pouvwa a la tou, li fè tout bagay difisil, so. Kòm yo di, avoka l la di ke Trump pap bay pouvwa a.
Ok, an nou pa fè politik, an nou rete sou Baby. Rete sou mwen menm, mwen menm menm nan. Nou pap fè politik. Ok so Se konsa Mwen aprann Anpil bagay la Ke mwen pat konnen Mwen pat konnen si manman m te vle jete m E sa pa Sa pa nwi m Paske Vreman si l pat vle fè m Mwen pa tap la Sa vle di yon pati nan li menm Te pè genyen m epi lòt pati an te vle m e lòt pati a genyen sa k pat vle m nan so sa pa nwi mwen mwen apresye l pou sa dèske li te asèpte fè mwen e l te ka fin fè m toujou l te ka pat kenbe mwen ou konprann so mwen m apresye sa. So kesyon m gen pou pou ou papa ahh li difisil avèk kesyon papa m e I mean li difisil avèk kesyon manman m se sak rive wi lè w gen yo tou lè 2 la ansanm avè w hehehehe so ou pa vrèman konn kiyès ki sa kiyès ki sa so papa m so kesyon m gen pou papa m nan sa se nan lòt videyo nou pral gade sa vle di. Sa se yon se yon seksyon k apral kontinye. Nou pap fini l kounye a la. Se sa nou ap jwenn kounye a la but n apral kontinye li. E lè sa a mwen ap mete tande repons papa Baby. Tande repons papa Baby an but m ap di papa a ladan l kanmenm nan. nan sijè an so se la videyo sa ap kanpe e si nou gen kesyon pou manman m si nou gen kesyon pou mwen pandan videyo sa la nou kapab poze kesyon yo e pi ma repon nou manman m tou a repon nou kesyon an sa se Sa se te kesyon manman m, mwen te vle li te eksplike m kijan mwen te fèt paske mwen te renmen story sa. Mwen tande story sa plizyè fwa, chak fwa m tande l li fè m byen e ke jodi an li menm diferan, mwen pat plenn pou m te konnen sa m konnen yo jodi an e m pat panse li ta pral di sa l di yo e m kapab di w li yo pa nwi m, yo pa nwi m, se manman pitit mwen ye. tèt tou mwen konnen bagay lan koman ye li pa nwi m de anyen li di de anyen li di la yo pyès pa nwi m so se la nap kite video sa nap jwenn video papa m nan on lot fwa ok so comment like share se koman m ka rele seksyon sa se Seksyon paran baby ou byen kijan m ta rele l. So se la nap kite video sa comment share renmen ni epi poze nenpot nenpot kesyon konnen ke bondye renmen nou mwen renmen nou e renmen tet nou renmen tet nou chak jou bondye mete. Renmen tèt nou pi plis ke nou vle yon moun renmen nou ok renmen tèt nou so se papa mwen Léon Pierre se manman m Carmène Louis m poko konnen kijan vrèman map rele seksyon sa m kapab mete epozòd baby ak paran li.